Si m son moun ki tap travay nan yon regular job epi tps mwen fini, kisa mwen menm mwen tap fè pou m te teke tèt mwen avèk fanmi m? M pral ba nou plan rapid, ou menm kap swiv mwen an la, ou ka aplike l depi jodi a. Kisa m tap fè, m tap kòmanse modèl biznis sa ki se dropshipping men avèk AI. Se pa dropshipping moun yo di vini m ap montre w dropshipping nan non, se pa dropshipping sa, men yon dropshipping ki fonksyone kote nou itilize entèlijans atifisyèl. Pou moun ki pa konnen, dropshipping nan se yon modèl biznis Kote w ap vann de seri pwodui ou pa genyen. Men otomatikman kliyan achte l nan men w, ou voye l bay founisè a, founisè a li menm voye l bay kliyan, epi ou menm, ou kenbe benefis la. Sa m ta fè m ta monte sou AutoDS, AutoDS pou moun ki pa konnen, se yon platfòm kote ou jwenn founisè pou tout bagay. E tout pwodui li genyen yo se pwodui ki nan tandans e se pwodui. k ap vann. Lè w monte sou li, pa egzanp nan pati TikTok la, gen yon pwodui majorite nan nou ka wè y ap fè piblisite pou li deja, se pwodui Bain de Bouche sa. Nou ka wè, total li gentan vann pou pase 2 milyon dola. Tankou pwodui sa a, gen plizyè lòt ankò, sa a n ap jwenn li nan pati TikTok la. Men se pa sa ki enterese nou jodi a. Pa egzanp, lè nou monte sou AutoDS la, nou ale nan pati ki di Trending Product, sa vle di pwodui ki an tandans, Gen yon pwodui m pral montre nou, pa egzanp pwodui sa, se yon pwodui yo itilize pou fè spò, tankou yon kòd pou sote. Lè nou pran pwodui sa, n ap wè pri l, li vann 99 santim. Menm yon dola non l pa rive. Pwodui sa, nòmalman, nan moman m ap pale a la gentan gen 32 mil li ki vann deja. E pwodui sa li gen sèlman 3 mwa sou mache a. Sa pa ko anyen, m pral montre nou yon bagay. Pa egzanp, menm pwodui sa, ki pa menm vann yon dola, lè nou kopye l, N al tcheke l sou Amazon, n ap wè y ap vann li sou Amazon 11 dola. Prèske 12 dola y ap vann li. E, tandiske, AutoDS di nou, nou menm, nòmalman nou ka vann li pou 4 dola 84. Men si ke ou menm, ou vann li pou 11 dola 98, e w achte l 99 santim, ou fè, an nou di, 11 dola benefis klè. Sa w gentan fè l. Imajine w si w vann 1000 ladan. Sa vle di ou gentan fè pase 10.000 dola e sèlman ou depanse yon dola pou achte pwodui sa, pa menm ak kòb ou non, lè kliyan achte l ou peye founisè a. Autodesk di nou menm nou ka vann li pou 4 dola 84 men nou menm si nou vle nou ka vann li pou plis ke sa. Sa vle di menm pwodui sa nou ka prann pou nou mete l sou Marketplace, nou ka prann nou mete l sou Amazon, nou ka prann nou mete l sou Ebay, nou ka prann nou mete l sou Shopify, nou ka fè nenpòt. nenpòt bagay avè l. Menm jan avèk pwodui sa jan m di nou an gen dè milye pwodui pou m pa di milyon pwodui ki sou AutoDS. Tout pwodui nèt nou ka imajine, pwodui elektwonik, pwodui pou kay, pwodui pou bèd, pou timoun, makiyaj, tout bagay nèt. Mwen menm jan m di nou an m t ap jis monte m analize m wè ki pwodui k ap bon pou mwen, m itilize AutoDS pou m pran pwodui sa E m fè yon store avè l, menm jan m sot montre nou nan jou 1, jou 2 yo, jou 3 yo. Mwen fè yon store kote m itilize entèlijans atifisyèl, m konekte l avèk AutoDS. Pou nenpòt òdè m gen, AutoDS tou pran òdè sa, li voye l bay kliyan e mwen menm mwen kenbe benefis la. Si w enterese konn plis de modèl biznis dropshipping, Shipping avè AI la. Nan moman kem lage video sa wap gen 24 heures de tan pou monte sou ecomsuccès pwen club wap aplike e mwen menm ma fè yon entèvyou avè w ki gen dwa dire 5 a 10 minit poum konnen eskew kalifye poum ede w komanse modèl biznis sa. M pap kite pòt la ouvri menm janm te konn fèl deja paske nou konn sak te pase sou entènèt la se sak fè map fè tout bagay nenpòt moun ki aplike fòk mwen menm mwen pale avèw poum wè eskew kalifye poum ka kenbe menw.